760 arestasyon atravè 10 depatman jewografik peyi Dayiti, anviwon yon swasantèn ka kidnaping, konplisite, anlèvman, detansyon ilegal zam afe, trafik dwòg, trafik marigwana, asosyasyon malfetè, asasina ak vyòl, yo sezi 718 gram marigwana, 3 prezime bandi mouri nan echanj de ti ak lapolis ak 15 zam sezi ak 5 moun mouri nan aksidan sikilasyon ak 15 lòt blese. Garry Desrosiers di pou fèt fen dane 2021 an, lapolis deja elabore yon plan sekirite pou pèmèt non sèlman dyaspora a antre an Ayiti pou pase fèt ak fanmi yo men tou pou pèmèt aske popilasyon ayisyèn nan vake libreman ak okipasyon l. Renan Toussaint pou Lavwadlamerik, Pòtoprens.
Mèsi Renan Toussaint. Lòt pwen nan aktyalite a se konfli ayisyano-dominiken an. Daniel Supplice, emisè spesyal gouvènman ayisyen an an Repiblik Dominikèn bay laprès yè yon kont randi sou vwayaj li sot fè nan peyi vwazen an pou sa l rele kalme jwèt la. Daprè sa l di, misyon an te chita sou 4 iritan, pou nou repete pwòp mo li, se fwontyè a, etidyan ayisyen yo, swen medikal pou Ayisyen yo ak idantifikasyon Ayisyen yo, Mesye Daniel Supplice.
Èske n t ap dakò si osen de komisyon miks la, nou kreye yon soukomisyon k ap responsab inikman e sèlman de kesyon fwontyè? Anndan l ap genyen Polis Nasyonal Dayiti, Polis Nasyonal Dominikèn, Lame Dayiti, Lame Dominikèn e evantyèlman manm petèt Ministè dlafè etranjè ou Ministè dlenteryè ayisyen. M panse ke si nou fè komisyon sa a, ap gen posiblite pou nou fè dezechanj denfòmasyon paske nèg yo te preyokipe. Nèg yo di pa egzanp ke minis enteryè dominiken an di gen tanzantan ann Ayiti y ap kase prizon. Oke, gen yon bann prizonye k ap sove. Nou pa konnen ki moun ki prizonye sa yo ye. Vwala ke nèg sa a gen dwa li menm kounye a la ap tou dousman pran yon viza dominiken epi l antre an Repiblik Dominikèn oubyen tou senpleman kareman l pase fwontyè a piske fwontyè a se kèlke santèn de kilomèt, gen kat ou senk pwen de pasaj ofisyèl. Men tout tou le long de la frontyè yon moun ka janbe trè fasil. Donk nèg yo di w ke nou ta renmen konnen, nou ta renmen konnen si gen nèg ki kase prizon k ap sove, e ladan yo gen yon bann de nèg se de gwo kriminèl, nou ta renmen ke gen yon echanj denfòmasyon ki ta fèt sou il la pou nou konnen ki moun moun sa yo ye. Pase preyokipasyon nou nou bezwen konnen 1 ki moun ke yo ye pou n konn si y al yon kote kote yo ye. Bon, mwen m panse ke se yon bagay ki toutafè nòmal si nou gen fwontyè komin e ke gen preyokipasyon sa a, poukwa pa? Donk yo dakò. Yo di nou ke yo dakò. E nan rapò ke m fè a Premye Minis la, mwen di sa. Donk, kounye a la, nan sans sa a, balon an, se nan pye nou tou lè de li ye. Donk, m sipoze ke byento, n ap gen kreyasyon komisyon sa a ki pral travay sou kesyon fwontyè sa a. Echanj denfòmasyon pou yo di nou pwèl, paske tankou m te di youn tou, menm jan tou m sipoze ke dwe gen gangsè dominiken tou ki dwe manm de gang isit tou wi. Donk, dan lè de ka,

Konbyen etidyan m genyen? Tout moun antre nan yon evalyasyon apwoksimativ. Lè chif vare, trant mil, karant mil, gounen ki menm ale jiska senkant mil, men pèsonn pa konnen pou plizyè rezon. Premye rezon, nimewo 1, etidyan ayisyen oubyen dominiken yo pa vin enskri nan anbasad yo ak nan konsila yo. Sa vle di gen pren apèn sèlman prè de kat mil moun ki enskri. Gen prè de kat mil etidyan sèlman ki enskri. Donk. Nou okouran ke gouvènman dominiken an te stope afè viza etidyan an. Bon, pwoblèm sa a nou poze l klè avèk otorite yo.
Supplice ki tankou nou di l se yon emisè gouvènman ayisyen an an Repiblik Dominikèn, sitou apre chirepit diplomatik ki te genyen antre 2 peyi yo e Mesye Supplice rankontre avèk plizyè otorite dominikèn notamman prezidan Luis Abinader. Nan rankont ak laprès sa li te tou pwofite di ke Nasyon Zini oubyen biwo Nasyon Zini an Repiblik Dominikèn mande otorite dominikèn yo pou yo kanpe sou depòtasyon imigran ayisyen yo avèk yon atansyon spesyal pou fanm ansent yo.
te genyen des ajan ki te rantre nan des sant ki te deratriye yon moun. Depi yon semèn, pa gen sa. M pale ak anbasadè a anvan m vin la a, e anbasadè a konfime k il n'y a pas eu ni de rapatriman masif, ni d'arestasyon ilegal an lari d'oken Ayisyen. Sèt enfòmasyon nè pa konfime e li petèt pa reyèl jodi a la a. M pa di pat gen sa non, te gen sa. Men jodi a pa gen sa. Msi m pale ak anbasadè a anvan m vin nan konfineman sa pou m genyen lè dènyè enfòmasyon pou m pa di bagay ki pa egzak pou n pa pran m pou yon mantè ni pou yon nèg k ap fè pwopagann. Je suis pas un propagandiste. M se yon nèg ki pou laverite. M ap di bagay la jan l ye san m pa mete oken bagay anndan li. Se vre te gen sa. On a proteste contre ça. M pa konn si n okouran. Nan reyinyon ke m te fè avèk reprezantan Nasyonzini an Repiblik Dominikèn, m te mande msye pou l bay yon opinyon sou sa. Li te di m ke l ap fè nòt la ojoudwi. Efektivman, m sipoze laprès okouran l, lè le Biwo dè Nasyonzini a Santo Domingo a sòti nòt denonsan e demandan larè de tout depòtasyon ayisyen e an patikilye de fanm ansent. Mesye Daniel Supplice nan yon rankont avèk laprès sou kote l t ap bay yon kont randi sou vwayaj li an Repiblik Dominikèn e tankou nou sot di l te gen kat iritan Premye a se kesyon fontyè, etidyan yo, swen medikal pou Ayisyen yo, epi kesyon idantifikasyon yo. Donk ap gen yon swivi e nou menm trè natirèlman n ap swiv sitiyasyon an pou ou paske konfli ant Repiblik Dominikèn avèk Ayiti toujou prezan nan aktyalite a. N ap antre nan Pòtoprens pou n pale de Ministè Komès ki pase lòd pou ponp yo pa vann pwodwi petwolye yo nan kèlkeswa resipyan yo avèk, byen si, kèlk eksepsyon. Reyaksyon kèk manb nan popilasyon an, korespondan nou Masiado Vilmé. Desizyon otorite yo pran pou anpeche gaz la vann nan galon kòmanse respekte nan kèk estasyon ki nan kapital la. Menm si w ta vin wè kèlke galon anba ponp la, nou menm nou pa asepte l, nou voye ale, sekirite yo nou pase yo lòd, pa gen oken gaz nan galon k ap fèt nan riyèl Kamo. Si e sèlman si lopital la voye yon lèt avèk tout so lopital la, petèt yo ka ba li yon galon. Men, sanzava de so lopital la, entèdiksyon galon fòmèlman. Otorite di non, non, nou menm nou pa ka fè otreman. Menm si desizyon an pa fin twò favorab pou yo, Kèk chofè machin ak moto ki salye demach la, mande otorite yo pran bon jan mezi pou yo jwenn gaz la achte kòm sa dwa. Wi desizyon an lap bon kòman ke lap bon si tout fwa yo mete gaz nan ponp kounye a yo entèdi vann nan galon mwen mwen jwenn li nan ponp lan kounye a m pa gen teren kounye a m pral prann atè nan galon paske atè nan galon dèfwa yo konn melanje yo met kerozèn ladan kounye a lap mye pou mwen menm e ke si leta ta fèl konsa. Gaz nan galon an pa nan enterè m. Moun k achte nan galon an l al vann li san konbyen, senksan an, m pa konnen. Li pa bon pou mwen. Men m oblije dakò desizyon an. Pase moun ki vin achte nan galon an, se pou l al revann. Men mwen machin mwen an pann nan yon garaj, m pa nwi ke yo pa vann mwen. M pa nwi pou sa. Pase moun ki, gen anpil moun ki vin achte pou y al revann. Fè sa k esansyèl la. M ap achte yon galon nan men moun k ap vann nan lari an, m al depannen machin mwen pou m vin fè gaz anba ponp lan. Bon, pou nou menm, Pa vann gaz nan, pa vann gaz nan galon an fòk te gen gaz nan ponp. Alamit ke yo di pa vann gaz nan galon, yo pap menm bezwen di piga moun vann gaz nan galon, yap wè gaz la pap ka vann nan galon paske moun kap vann li nan galon an paske l jwenn moun achte l. Si tout moun yo jwenn li nan ponp, yo pap janm menm vin achte nan galon. Yo pa menm bezwen di moun pa vann gaz. Gaz la pou kont li, li pap vann tèt li depi gen gaz nan ponp. Mwen pa machann gaz. Mwen gen moto m. Sof ke m paka travay. Mwen rale gaz la lan moto m pou m vann li, pou m fè kòb pou m manje. Pou leta pa vle vann gaz la tè fò leta mete gaz la lizib lan tout ponp pou tout moun jwenn li pou yo achte l. On fwa pa gen lan ponp lan, mwen menm nan lari a fò yo lan men moun pou m achte l si m pa jwenn li pou l fonksyone.
Fò yo mete l lan tout ponp. Li bon pou mwen men fò yo mete l lizib pou tout moun jwenn li. Men si yon fwa pa gen lanpòp, si yon moun anpàn nan l ap pase fò l jwenn pou l depane. Toutfwa, se toujou yon kaskèt chinwa pou moun jwenn gaz la achte nan ponp yo, kèk jou aprè ansyen polisye Jimmy Cherizier alyas Babekyou ki se tou pòt pawòl fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi, yon mouvman moun ki gen zam nan men yo, te fin libere pou 8 jou distribisyon gaz la nan tèminal Vare Site Solèy. Depi gen ling li pa fasil. Se lè lè ke yo antre al fè lè sa l fasil. E boule nap boule solèy la m gen nenpòt inèdtan la wi. Jiska prezan se toujou yon peripesi pou nou jwenn ak. Yon peripesi byen menm pou wè sa nèt yo. Mène mène ling lan ling lan jous anlè nèt. Pa gen gaz cheri. A yon fèt li ye pa gen gaz. Men mizè a. E tout kote w pase. E te banm dat ou se pran gaz a se sere al sere yo cheri. Pa gen gaz cheri. E pa konsa gen gaz. Ou pa wè. Pran mizè a.

Mèsi Marcelo Vilmé, ou toujou sou La Vwa Dlamerik kap emèt depi Washington DC. Wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen ki se Randevou Enfo Aktyalite a isit Ozetazini. Prezidan Joe Biden lage entèdiksyon sou do manb gouvènman nikaragweyen pou yo pa antre. Oubyen sa ki gen pou wè avèk anviwònman. E se petèt yon bon siy pou administrasyon Biden nan. Wi, se yon dosye ki enpòtan pou Kanada paske Kanada li pratikman an liy avèk kesyon chanjman klimatik la ke yo dakò menm lè ke sètèn nan desizyon ke administrasyon Biden nan pran kapab afekte yo sou plan ekonomik men anfèt yo an liy avè li e se petèt youn nan gwo priyorite ke administrasyon Justin Trudeau a mete mete an premye lye nan kalandriye diskisyon sa ke li pral genyen avèk prezidan ameriken an e nap di ke se petèt dezyèm gwo rankont nou ka di ke premye minis lan ap fè avèk Etazini. Nou raple ke sou ansyen administrasyon Prezidan Donald Trump la, Justin Trudeau te vini, sa a se lè yo te vin diskite, remete an kesyon, lè administrasyon an menm te remete an kesyon akò lib echanj komèsyal la ki yo te rele ALENA, enben li te vini Washington ankò avèk Prezidan Meksiken an, kote ke diskisyon yo te dewoule, se te sou komès, men fwa sa a se nan yon lòt kontèks ke rankont sa a l ap dewoule nan enterè. 2 bon vwazen yo. Mèsi Jean Robert Philippe e fòn note ke rankont ki te fèt avèk Xi Jinping nan, donk lidè chinwa, se de fason virtyèl men fwa sa se an prezansyèl kote ke premye minis kanadyen an Justin Trudeau ap rankontre avèk prezidan Joe Biden. Mèsi Jean Robert Philippe, nap retounen nan peyi Dayiti paske yonn nan pwen kap domine a ki kontinye ap domine aktyalite a se kesyon pakèt akò ki genyen Akò Musso, Akò Penn, Akò Montana, e se konsa Biwo Swivi Akò Montana te rankontre ak laprès e kote yo presize avanse ke yo fèt nan pwosesis yo a nan kad aplikasyon akò sa epi demach y ap fè pou yo rankontre avèk lòt pati ki gen akò notamman yo rankontre tou avèk Premye Minis Ariel Henry. Pwofesè Ted Syndic se yonn nan lidè mouvman sa, prezizyon.

Sou menm prensip la, menm lè n te rantre nan anbasad la e menm demach la n genyen jodi a se menm demach la n genyen, ifo ke peyi a rekouvre otonomi politik li, ke se li kapab deside de dirijan l ki nonmen dirijan l anndan peyi l, se pa eksteryè k pou nonmen l. Nou fè 2 rankont deja e nou fè yon pwopozisyon, yon demann fòmèl de pwopoze nou pa ekri ki sa ke l vle li menm anndan ke n ka diskite avèk li pa rapò a akò di 30 out. Pwofesè Ted Sendzik ki fè konnen ke yo te gen efektivman yon reyinyon nan Miami, Eta Florid, se yon envitasyon ke yo te resevwa, e menm envitasyon sa a te al jwenn tou ansyen emisè Lèzetazini pou Ayiti, Daniel Foot ki te prezan nan reyinyon sa a, epi Mesye Ted Sendzik tou siyale rankont ke li te gen avèk Premye Minis Ariel Henry pou yo kapab wè dans quelle mesure ke yo kapab ranje akò yo pou yo wè lè lè kote ke yo gen dezakò. Donk, yon sitiyasyon ke n ap swiv pou ou, nou gen anpil dosye ke n ap swiv pou ou, menm jan Jean Robert pral swiv pou nou rankont sa ki pral fèt ant Prezidan Joe Biden avèk Premye Minis Kanadyen an, Justin Trudeau. Kounye a nou pral, an palan de Kanada, nou pral rejwenn jounalis, nou pral nan Boston pi tou pre Kanada pou n al rejwenn jounalis Dorellas ki li menm pral ba nou pozisyon kominote ayisyèn nan nan Bosan sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Erlich Dorellas.
Fenomèn banditism ak kidnaping k ap brase bil peyi Dayiti pa lese ayisyen nan dyaspora endiferan. Nan yon ti lapawoli kèk nan yo te fè ak Lavwadlamerik, yo denonse gouvènman ayisyen an ki pa asime responsabilite l. Si gon gouvènman serye nan yon peyi, dèz pa gen ankenn posibilite pou gang sa yo ta pran echèl sa yo. Siècle Lapin, Junior Mengual, yon prezantatè emisyon televize nan kominote ayisyèn nan nan Boston, ap gade fenomèn ensekirite a k ap vale teren nan lakou peyi Dayiti. Vrèman tris. Se tris. Sitou lè ou leve nan peyi Dayiti, ou te konnen Ayiti tan lontan, kòman sa te ye. Yon peyi ki te toujou ap bay egzanp. Yon peyi atravè listwa nou ki bay anpil egzanp e ki fè anpil mèvèy. Kounye a ki rive nan yon sitiyasyon kote ke nou pa kapab aksepte sa k ap fèt.